Nan 2 jou ankò sa pral fè yon mwa depi lapolis te arete Anel Joseph nan Kavayon nan depatman Sid peyi a men peyi a la jodi a li san nouvèl enben ann tande pou n wè la puiske la nou pa gen nouvèl Anel Joseph prèske yon mwa aprè lapolis te mete l anba kòd aprè n sonje plizyè mwa la l fè ap defye otorite yo okenn imajen sou kondisyon detansyon chèf la pa filtre chèf gang Vilaj de Dye a ki te vin Chèf gang Pò Pyewo, Pòs Pyewo, nan Machan Desalin, donk nou di ke okenn imaj sou kondisyon detansyon l pa filtre kontrèman a premye arestasyon, premye moman arestasyon an, depi lè responsab nan lapolis la, n sonje, te sanksyone yonn nan polisye ki t ap siveye l nan lopital apre l te pibliye yon sèlfi ki te gen ladan l chèf gang nan. E depi l kite lopital kote l t ap pran swen apre arestasyon l lan, Anèl Jozèf, li plase nan dcpj kote l kontinye ap reponn kesyon anketè lapolis yo e selon enfòmasyon yo, chèf gang nan ta fè divès revelasyon ki ta menm anbarasan pou 2 gwo tonton chèf nan leta men jiska prezan, jan nou di li la, pa gen nouvèl men pa gen twò gwo avanse nan dosye sa a apa yon jij enstriksyon ki deja sou dosye a, se jij. Merlan Belab ki deja demare ak enstriksyon l yo e te deja tande tou plizyè moun nan kad dosye sa pou rive fè limyè sou moun ki vrèman en ta dèyè chèf gang sa k te pèmèt li t ap opere pandan tout tan sa yo jiskaske l te vin genyen pouvwa sou 2 depateman peyi a ki se Lwès kote l te ye nan Vilaj de Dya men tou nan Latibonit apa Ti Machan Desalin. Bon, li vin tou nan spageti. Twòp gwo enterè vin an je tou. Nan istwa Anel Joseph lan e si Anel Joseph gen de revelasyon e Gracia Delva egalman gen de revelasyon. Si w manyen m, m ap manyen w. Si w manyen m kote ti bouton m nan ap leve a, ou gen yon apse yon kote m konn kote l ye, m ap foure men m ladan l. Donk, devan yon sitiyasyon konsa. Peyi a vin tounen yon sitiyasyon ke yon nouvèl, nouvèl ap manje nouvèl, nouvèl ap manje nouvèl, nouvèl nèf manje nouvèl ansyèn, epi ensi va la repiblik. Donk se sa nou kapab di nan istwa Anèl lan. Si l an Ayiti toujou, si l la, paske l pa t renmen kote l te ye. La dcpj a sanble èkondisyone kote yo te mete l la genlè pa. fonksyone e li te menm mande bon li pa merite tretman sa li pa merite tretman sa e gen de pou moun ou fin travay vreman gen de moun ou tap kolabore ak li gen de moun ou tap fè kob antre nan poch li kob ke li kob kob kalalou yo kob vet epi pou ou menm ou la li menm li menm li ap friz se nomal pou revandike si yo estime ke revandikasyon nou yo jis, yo ka ba nou tretman ekitab, tretman ekitab, epi moun ki tap tann yo, ret tann. Men epi gade nou tounen pa tann.
Nou pral gen tout alè a pou nou ale la sou plas Sentitali kote genyen 261 fanmi, pou yon total 1500 viktim epi deplase depi moman twoub yo nan katye Lasalin. Nou pral wè sa ak Jean Georges Blaise, men jist avan, Bòpse, nan aktyalite politik la, Bato pouvwa li pèdi on pasaje, Senatè Joseph Lambert li deside chanje kan menm jan ak kòlèg li Youri Latortue, Sorel Jacinthe.
Senatè Sidès la ki Senatè Sidès la ki dezòmè ap fredone la menm chanson ak opozisyon ki se Fòk Jovenel kite pouvwa a, opozisyon politik la Donk piske li chanje pozisyon e li vin pi pre opozisyon, nou di ke opozisyon li menm se sa. Nou pral tande nan tweet li a ki sa li ekri e pi nan konprann. Donk opozisyon politik la gen yon sans li pouse pouvwa politik la fè mye pou peyi m, solidarite m kite total la tonbe pou yon opozisyon eklere ak konstriktif. Donk se pou n site la a tweet senatè a ki te toujou konsidere l kòm yon zannimo politik. Alò kesyon la jodi a, ki motivasyon ki kache dèyè chwa sa a ki jis avan nominasyon Fritz Michel William t ap defann pouvwa a? Donk nou pa konnen men enfòmasyon ki t ap sikile Nan koulwa pouvwa a te deja anonse divòs senatè a, senatè Joseph Lambert n sonje k soutni 2 rejim tèt kale yo, men jis avan nominasyon Fritz Michel William donk relasyon yo te pi bon pase sa nèg enfòmasyon fè konnen donk se akoz te gen pwomès ki te fèt pwomès ki pa respekte donk senatè a li deside chanje kan donk opozisyon ki jwenn yon lòt jwè. Elè pa bon pale ou pa konn enpòtans ou ap konn enpòtans li. Zanmi
Guerrier se yon espesyalis wi li tap di nou si son bon tweet. Guerrier k pale a nou deranje. Non non se sa son bon tweet. Ou gen mwayen pou verifye sa? Non sa sa bon son bon tweet ebyen nap gade sa ansanm men sa son bon tweet. Son bon tweet? Non m verifye l dok si m pat verifye l m patap vin bay li la. Vye moun mwen m pa vle moun di ou di l mande li di. Non men, men non men sa nou li, nou sa nou li, nou nan gade, opozisyon politik la gen yon sans, li pouse pouvwa politik la fè mye, pou peyi m, solidarite m ki total la, pou yon opozisyon, solidarite m nan ki te total la, tonbe pou yon opozisyon eklere, ak konstriktif.
Se nan tweet li an?
Kilè l lage l?
Yeah. Yeah? E Ok. pandan, pandan, pandan lontan li te absan sou tweet, li pat gen tweet ditou, li te, te Ok. voye. euh, Paske moun, moun, moun, moun, moun, moun ap, moun ap pran tweet moun wi. Wè, wè, pe, e, nouvo PM nan di yo sakrifye l, fè 10 ans ap sakrifye l la wi. Ap ekri bagay, joure Jean Mona, joure Lili, joure, joure, joure Zenith. E kounya pandan l vin la l fon li fon nouvo wi donk fòk nou konnen donk an atandan pou n fè limyè otou de enfòmasyon sa w sot pataje avèk nou lòt pwen nan aktyalite a PM nan ap desann se vandredi ou t di mèkredi men yo di m se vandredi deklarasyon politik jeneral.

261 fanmi sou yon total 1500 viktim epi deplase depi moman twoub yo nan katye Lasalin, Kwabosal, Site Solèy ak Vilaj de Dye yo kontinye ap viv nan move kondisyon sou plas Ditali. Fanmi sa yo ki estime yo pa ka kontinye ap viv nan sitiyasyon sila mande otorite konsène yo pran dispozisyon prese prese pou pèmèt yo retounen lakay yo, ann suiv yon repòtaj ak Jean Georges Blaise.
Lòt ankò, ap twalèt men w ap manje sou twalèt, w ap dòmi e sou twalèt, tout bagay, nou mal alèz anpil la sou plas. Nan mitan moun sa yo ki sòti nan katye Lasalin, gen timoun piti, plizyè fanm ansent ki kontinye ap dòmi leve sou plas Ditali Bisantnè a ki tounen refij sanzabri sa yo depi 9 mwa konsa. Se moun ki te kouri kite kay yo akoz gwo rafal kout zam nan kad afwontman ant gang yo ki toujou gen kontwòl espas la depi lè a, se tankou bèt anba fatra fanmi sa yo ap respire, san konte sant matyè fekal k ap fè moun esplikasyon sou plas sa ki vin pi sal. Tou sa rann kondisyon lavi moun sa yo pi difisil, kote anpil nan yo tonbe malad nan espas la. Enfeksyon an banm tèlman cho twòp pou mwen menm sou po m li ye li tou li wi po bouda m tounen lay twòp Tout sa m se grate l lè map grate paske m pa wè anyen k serye depi an mwad novanm nou vin nan men n pral nou gen 9 mwa depi nou vin nan nou wè nou vin nan men nou pa konn poukisa n la paske se nan dòmi n rete n tande bal tout moun ap kouri. Pifò nan nou menm ki malad la nèt. Apre sa gen ti bebe ki malad ki gen bagay la sou po l menm ti bebe sa gen yon pakèt bon bagay sou po l wi avè lòt yon bebe n gen li malad nan san l li gen fyèv li gen dyare. Vomis, yon pakèt bon bagay. Nap gade plas sa la, moun yo ap gade ki jan yap viv la, yap viv nan salte, gratèl, anpil maladi, moun yo. Enfeksyon, gratèl, se ka sa yo ki ta sanble pi touche fanmi sa yo ki sot benefisye dlo, yon ti lamanjay ak yon ekip medikal ki te pase vizite sitwayen sa yo ki di yo tap tann sa tankou tè sèk ki bezwen lapli. Yo ban nou dlo, nou tout patisipe nan dlo. Yo bay manje a, yon pati jwenn, lòt pati a pa jwenn. Paske yo bay bokit, enpe moun jwenn, lòt pati a pa jwenn paske yo fè l fè komès. Sa pa sifi, daprè viktim Lasalin yo ki di y ap rete tann ki lè y ap sòti kite espas lan. Men rèv yo, malgre tou, pa pou tounen nan katye sa a, si n kwè latriye jenn fanm jenn gason k ap kouri monte kouri desann, sou plas Bisantnè a ki chaje ak moun, sitou pandan lannwit. Nou bezwen pou nou ta sot la, retire nou nan sa nou ye a, paske nou pa alèz. Nou anvi retounen lakay nou?
Nou pa ka retounen lakay nou. Nou pa vle di zòt sa ankò. Admeton nou ta retounen lakay nou, yo ta ban nou sekirite, yo ta mete menm konbyen komisarya, nou p ap alèz paske y ap vin pran nou nannuit, yo rache nou. Gade yon komisarya k la. Lè yo fin tiye moun yo ladan l, yo kouri. Yo apeprè 261 fanmi ki pran refij depi mwa novanm ane pase sou plas sa ki te chaje an menm tan tou ak ti machann kwa bosal ki te kouri kraze rak pou menm rezon an. Sepandan, anpil nan ti komèsan yo retounen pran plas yo menm lè anyen poko fin twò klè nan anviwònman zòn Lasalin ki toujou anba kontwòl gang yo Jean Georges Blaise Caraïbes FM. Mèsi anpil Jean Georges Blaise. Nan jounal la nou gen 2 spesyalis nan kesyon tweet, youn se Phanor Cabe, lòt lan se Guerrier Dieuseul. Guerrier Dieuseul ki oditè nou pandan 2 semèn la, li di nou lap swiv nou rèd rèd rèd rèd. Tweet lan bon, pa gen fo fim. Tweet Senatè Lanbè a. Se yon bon tweet. Heheheeyy! Yon nèg ou pa ka pa ri non finalman. Ri a menm se yon bagay sante a bezwen anpil. Depite sikonskripsyon Dechapèl lan, Emano Exinor, pa kache preokipasyon l. Devan sitiyasyon ensekirite galopant peyi an ap viv nan dènye jou sa yo, kote menm senatè ak depite pa epanye, e nou te ba w lis senatè, depite k viktim deja, nou gen Jean Marie Salomon ki viktim deja sou Bicentenaire avèk chofè li, nou te ba ou senatè Frantzner Dénéus nan Nip ki viktim deja. Nou ba w depite Port Salut Sinal Bertrand ki viktim deja, nou ba w tantativ ki fèt yon pote boure sou depite Printemps Belizaire, erezman pou li l pat nan machin li devan Maranatha e ki lòt ankò nou te bay, lis viktim nan li long anpil e kounya nou vin ba w. Kè zo serye tande. Yo pa vini de mwen, se pri yon gran sakrifis pou m jwenn li pou nou. E si gen 5 Ayisyen ki boulvèse de eta Ayiti ye jodi a, ou mèt fè m konfyans m se youn ladan yo. Malgre menas, malgre flèch, malgre konplo k ap fèt, sou do m men kanbyen menm n ap kontinye di sa nou santi ki verite e pa pran alalejè youn nan sa m di yo e pifò nan sa m konn di nou deja e nou wè yo jodi a m sonje premye refleksyon ke m te fè m te di on jou si pa gen de mezi urjant ki pran matisan ap tounen site solèy e jounen jodi a ou pa ka fouti konpare matisan